Eske w te konnen operasyon bwa kale sa ke yap fè nan dèyè bandi yo aktyèlman la a se ton pwofesi? Eske w te konnen te gon pwofesi k te la a ki tap eksplike kan 2023 bwal gen anpil gran revèy kap fèt? Eske w te konnen te gon pwofesi k tap eksplike ke Ane sa a, se yon ane de purifikasyon li ye pou peyi Dayiti. Hum! Si w pa t konnen rale chèz ou chita wi. Paske nan menm pwofesi sa a, yo pral esplike w lis de moun ki pral pase anba bwa kale sa a. Yo pral esplike w konbyen moun ki genyen pou tonbe anba bwa kale sa a. Hum! Rale chèz ou chita. Paske gen anpil detay ke w pa konnen. Nou pral ba ou yo jounen jodi a. Baz kokorat san ras, en mezanmi entènot lapolis nasyonal dayiti ansanm avèk popilasyon an debake nan lakwa peris al bay tout kokorat yo yon ras pou yo kapab ale yo pa deside kite kokorat sa yo ankò nan lari yo pa deside kite kokorat sa yo san fanmi yo pa deside Kite kokorat sa yo de manè aske pou yo vulnerab. Mezanmi entènot, menm avan ke on popilasyon rive sou bandi yo pou pote lakay yo zafè operasyon deboulonnen bandi, derasinen bandi, enben nèg yo vole gagè kite. Tout sa ke yo te genyen, ki te kay, ki te tout materyèl ke yo te vòlè etc. Rete konekte paske nou pral ba w bilan. E Désir Venès ki se korespondan nou depi departeman Lartibonit pral ban n anpil detay sou kòman operasyon sa a popilasyon tèt kole avèk lapolis, t al mennen sou ekip bandi nan Lakwa Peri sa. Fòk mwen di w sa, Laplèn gad anwo l gad anba. Yo di, E jan bagay la ap pase la a, jan bagay la ap kontinye la a, fòk nou mete pye n atè. Enben gen danje wi la pou lanmò san jou. N ap raple ke gaspiyay gaspiye yè. N ap raple w ke kolèg tonbe. N ap raple w ke yo pa an Ayiti. Donk lanmò san jou trèzafebli. Donk si moun Laplèn ta mete lapat sou Lanmò 100 jou ou dimwens si moun Laplèn ta deside mete pye yo atè, bagay yo pral konplike pou baz a 400 Mawozo ak baz a Chen Mechan. Nenel Cassy, ansyen sewatè de la Repiblik, militan politik je chèch pase l pa genyen. Enben mesye a bay yon konferans de près pou l fè n konnen ke li chanje non sdp. Gen kote pou tande koze wi de la République. Lè w ap gade Nènèl Cassy k ap esplike w ke sdp ke l te fyè pou l pote non l ap chanje non an paske li menm li p ap an afè avèk menm moun tankou André Michel avèk Marjorie Michel. Politik isit! Rete branche, rete konekte wi paske nou pral ba w anpil detay. nan emisyon jounen jodi a mèsi paske w gentan la mèsi paske w gentan abone avèk chanèl la mèsi paske w gentan like video a mèsi paske w gentan kite yon ti kòmantè pou sa fè kè nou kontan pou sa fè nou plezi non chanèl la se takotak non pa m se Cossy Jackinlove 2023 fwa pi wouye pi koupe menm enèji menm foug menm detèminasyon menm motivasyon menm vibrasyon menm pwisans e menm tonus pou m ka prezante nou tout dènye nouvèl ki a. fè aktyalite andedan peyi Dayiti, rale chèz ou chita, kalite boutèy dlo ka ap bwè. Bonjou, bonswa tout moun, byenvini nan emisyon jounen jodi a. Jan m t ap eksplike nou l talè a, li te ekri yon kote, Pou kapab genyen bwa kale sa a ke popilasyon an ap fè kont bandi aktyèlman la. Fòk mwen di w sa, depi lendi maten bandi yo pa alèz. Bandi yo ap viv ensekirite a trè trè fò. Bandi ap rele lòt bandi pou ap di yo fè pridan, lari a pa bon. Bandi ap esplike lòt bandi kòman ke Barbecue pa vin non on chèf gang ankò, men l vin yon mòd operatwar ke popilasyon li menm li fè. Kot yo menm? Gen Venerab Tousen Lova, depi an 2022, pou m pa di nan kòmansman 2023, ki t ap esplike nou ebyen ke tout sa k ap fèt aktyèlman la a, yo te gen pou rive 2023, se pa yon ane piti ditou pou peyi Dayiti. S on ane de pirifikasyon, s on ane de balewouze. An n al suiv Tousen Lova ki pral ban n plis detay sou pwofesi sila. Yo, 2023.
Se pa moun kap tiye moun a bal non, se pèp la ki pral vanje. La vengeance populaire l ap vini 2023. Lane de jistis. Paske l ap yon ane de pèfeksyon 2023. Nimeoloji nimeoloji 7. Ayiti pral antre nan yon peyi demèjan disi 2036. Men disi 2026, nou sipoze gen la. Dayè, Disi 2026, si w moun rele w moun gang, rele w moun kidnapè, moun sa ap voye manda ba ou. E sa k fè m ap di mesye tande byen, kanpe sou vèse san an, kanpe sou kadejak la, n ap kontaye avni pitit nou. 2023 lane de jistis, simeryen yo gen tan monte sifas deja, atlant yo remonte sifas deja. Krim ki pral fèt yo 2023 se pa moun kap tye moun a bal non se pèp la ki pral vanje la vengeance populaire lap vini 2023 lane de justice paske la pou ane de perfection 2023 numerologie numerologie 7 ce sera une année de perfection ebyen lap yon ane de justice aussi esak fè jeunesse la pito nou Fòme tèt nou, edike tèt nou, nou kwoke nan sèso Nouvèl Ayiti a, n ap jwenn plas nou. Men, kite egregò a debleye teren an. Sa va w ap wè gen de nèg k ap pran retrèt antisipe. Gen yon lis Espri a montre m. E bagay grav wi. Lanj de lamò la deja. Li la deja. Mwen menm gen de bagay m Lè m di yo, e paske m konnen yo. Lanj de lamò la deja. Gon lis, tankou, tankou, tankou lis de lamò ki pral deyò la, lajan peyi a ki te aletranje ap sezi. Kay ki te achte a lajan peyi a aletranje ap sezi. Sa vle di nèg. Esak fè egregò peyi a 2 medam yo yo kòmanse ap fò aranjman la gen 2 tèt de pon gen 2 figi yap ekate pou eleksyon prezidansyèl ki gen pou fèt la yap kòmanse ekate yo ginen ki pap ka kandida e Gon militè kap soti nan nò peyi a misye ap kandida a la prezidans misye ap bay pwoblèm epa li ki ovejen yo non men gon militè si se moun nan nò gran nò lap kandida a la prezidans misye ap bay anpil pwoblèm anpil pwoblèm e sere sa lè sa fèt paske m konnen nèg ba di ee sere sa sa bay anpil pwoblèm. Ou wè eleksyon ap fèt byento? Ee.
Gon yon debleyaj ki pou fèt avan. Mwen menm, mwen menm m mete, m mete pwochen prezidan an, m mete l pou fevriye 2024. Pi bonè.
Wi.
Se nan, se nan ane sa. Paske gon de, gon, gon, gon, gon, y ap antre nan forè a. Gon jan èg la Bwal chavire forè a. Gen nèg ki pap gen kòb pou yo enskri. Gen gwo nèg kap fè kòb la ki pap gen kòb non. Pase kòb nèg yo bal sezi aletranje. Èg la. Pase banm di w bagay. Èg la rive yon sitiyasyon moralman palan. Èg la gen yon dèt istorik anvè Ayiti. Ayiti se se inè de tan avè yo. Nou pa janm ka stab. Dè milye ap pase la anyen pa janm fèt. Ebyen Aigle la rive nan sitiyasyon gen de tèt de pwen ap ekate. E pa e pa bagay ki pat senp non, son bagay ki fèt mistik tou wi. Se egregò peyi a wi, gen de nèg ki pap ka tounen nan sena a. Gen de nèg ki pap ka kandida la prezidans. Se se pa bagay kap fèt senp. Se egregò se de medam yo kap tranche. Sonje sa.

Ou rat fizikman ou byen ou kòk fizikman? Non, fizikman. Depi m ap pale de rat, de kòk, se de moun m ap pale. Non pale de rat la. Rat la se yon vye bèt wi. Se yon bèt ki pase nan tout kalite malpwòpte, egziste.
Non men, non, rat la tande, rat la, li pito antre nan latrin nan, sa l bezwen fò l jwenn li.
E kòk la li menm? Non, kòk la li menm, pase, pa bliye, lè kòk al nan gagè, ou konprann, l ap goumen. Nan tout konba l ladann.
Yon rat a yon kòk sou lis la? Wi.

Lè bandi a kostim, lè bandi ki pa gen anyen nan men yo, de pòch yo lanvè, de bandi a kravat, pwofesi a la pou l akonpli. Men malè a lòm ki kite ke pwofesi a li menm li rive sou li. Malè a lòm! Mwen m ta fin tande bagay sa m ta izo, m ta di bon an m bay vag. M ta fin tande bagay sa a, m ta ti lapli, m ta di bon m al konvèti, m al retmèt Jezi lavi m, bon m al remèt Jezi ti rès la. Mwen ta Vitelòm, mwen ta fin tande bagay sa a, mwen ta di ke, enben, bon m al rekonsakre lavi m, bon m al fè byen, bon m al lave tèt mwen.

Se pret aneanti a jamè. Baz senk segond bal gen pwoblèm. Baz gravin bal gen pwoblèm. Baz kraze baryè bal gen pwoblèm. Gade jan enben de seri de bandi ap kouri kite zam. Gad jan de seri de bandi ap kouri kite rad, ap kouri kite madanm pitit dèyè, yal kache. Paske yo pa an sekirite. Ou menm ki dèyè toujou, antanke bandi, Mwen konseye w bay vag. Ti lapli bay vag. M wè w fè yon radòt anlè a la nan Kafou Fèy, fè bri. Ok! Fè radòt. Fè radòt anlè a. Pi gwo konsèy mwen ka ba ou, pandan ke w pral antre nan senkantèn ou an la, bat pou se pa dènye ane ke w viv. Bat pou se pa dènye ane ke w viv. Kòm tout moun te gen pou mouri, men se jan w pral mouri an ki vrèman pwoblèm. Ok? Ou pral mouri lèd. Mouri antan ke bandi, mouri pandan tout trip ou gaye nan lari a. San dinyite, ni lè w t ap viv, ni lè w mouri a. Ok? Pi gwo konsèy mwen ka ban nou. pi gwo konsèy. Antouka, an nou kite dosye sa nou pral vire nan baz kokorat san ras epi baw! Konsènan departeman Lartibonit, nou aprann gen anpil evolisyon, sitou nan zòn baz kokorat san ras kote Popilasyon nan depatman an swiv sa k ap pase nan Pòtoprens pou bay ebyen bandi nan zòn sa yo bwa kale. Fòk mwen di w sa zanmi entènot, gen anpil bandi ki gentan kouri kite lakay yo, gen anpil bandi ki chape poul yo kite ebyen tout materyèl yo atè. Se poutèt sa nou gen ansanm avèk nou kolaboratè nou Désir Venès ki pral ban n plis detay sou kòman Enben depatman Latibonit reveye pou maten an e kisa kap pase menm nan zòn baz kokorat san ras? Bonjour, bonsoir Desivenes.
Bonjour Costi e bonsoir ak tout entènot ki sou platfòm nan. M panse ou fè bon chwa chak fwa ke ou deside swiv Takotak pou yo konnen kisa ki genyen kòm aktyalite nan tout peyi a men nan ka pa nou an se patikilyèman sou Latibonit, pou yo konnen ki sa k ap pase sou depatman an. Tankou fè l nan entwodiksyon an, ou eseye gade operasyon ke lapolis ak popilasyon an te tanmen yè nan nivo komin Lestè pou te deloje gang kokorat san ras k ap k ap fè ekzaksyon sou popilasyon an nan rantre sid de site endepandans lan, Gonayiv, e nan Lakwa Peris, ebyen popilasyon an pratikman rantre avèk lapolis, yo mete dife sou plis ke yon dizèn kay, e yon machin pase anba flanm, e bèf ak mouton e kabrit pou nonb 21 ki mouri, e se popilasyon an menm ki fè ansanm e operasyon sa yo avèk lapolis, e pou aprè lapolis ta pral dekouvri yon kay ki te genyen yon kantite siman ke mesye yo te detounen pandan semèn ki sot pase a sou wout la atravè yon kamyon ki t ap rantre nan vil Gonayiv. Pou kesyon bandi, pa genyen, se zewo bandi arete, zewo bandi blese e zewo bandi mouri paske bandi yo te gen tan retire kò yo, yo te chape poul yo, yo te kite zòn nan. Pou kounye a, nan lokalite Jwanis kote gwoup gang Kokorat San Ras la te pratikman loje, ebyen yo pa nan zòn nan ankò, yo pratikman kouri kite zòn nan, men sa pa vle di ke gang nan li kraze, paske lapolis pa arete pyès nan yo, lapolis pa sezi pyès materyèl nan men bandi yo ki t ap opere sou zòn sa. Pandan lapolis t ap mennen operasyon pratikman nan zòn Lakwaperis, Sèso Jwanis pou te deloje gwoup gang Kokorat Sanras la, ebyen mesye baz gangris nan Savyen yo pa t rete San yo pa tap fè koze, yo debake nan Kafoupèy toujou sou wout nasyonal nimewo 1 an ki se rantre prensipal Ti Rivyè Latibonit. Mesye yo te tonbe tire kout bal sou machin ki tap travèse wout sa a. Pou pi piti 3 moun blese ak bal kal pran swen ki ka yo te nesesite nan lopital Sen Nikola Senmak ak yon otobis ki te chaje pasaje ladan l ke mesye yo kidnape rantre nan baz yo sitiyasyon sa lakòz ke ansanm popilasyon kap viv nan depatman Latibonit mande ak lapolis pou entansifye operasyon ke yap mennen atravè tout peyi a nan depatman an ki ka pèmèt omwen ke yo rale souf anba gang gran grif ki achte depateman an lajan kontan. E sa vle di aktyèlman la e Desir e nou poko konnen ki kote ke bandi kokorat san ras yo menm jete yo. Chèf gang nan nou pa gen kontwòl li tou?
Bandi kokorat san ras yo, pou lenstan yo gaye dan la nati, pa gen pèsonn konnen kote yo twouve yo. Se pou sa, ansanm de popilasyon k ap viv nan komin Lestè espesyalman, mande ak moun k ap viv nan komin Sen Michèl ki ka ki bay aksè avèk pou moun soti egzatteman nan lokalite Jwanis pou pase pa mòn pou ale zòn nan Pòl sou Sen Michèl de Latalay, yo mande avèk popilasyon ki nan zòn sa pou yo rete vijilan omwen pou pèmèt ke bandi sa yo pa al tabli katye jeneral yo sou zòn sa a, lè n sonje mesye yo te kraze baz sa a deja e yo t al mete l lòt kote. M panse li enpòtan pou omwen genyen yon bagay ki fèt paske n sonje kisa kokorat san ras lè yo te fin kraze yo nan Lakwaperis yo t ale Tibwadòm, ki kantite aksyon ke mesye sa yo t al mennen lòtbò a. Li enpòtan chak fwa operasyon ap mennen pou chak komin yo youn ap mache rankontre lòt pou anpeche gang yo deplase nan yon aks pou y ale nan yon lòt aks. E kòman depatman an leve la sitou komin Lestè, zòn Lakwa Peris, kòman l leve maten an la? Èske gen moun ki kanpe sou barikad yo ou di mwens èske gen brigad ki kanpe la enben k ap verifye èske bandi ap antre ou di mwens gen yon kalm e tout moun ap vakabè ak aktivite yo kòmsi de ryen netè?
Nan nivo wout nasyonal nimewo 1 an sou zòn Lestè, ou pratikman jwenn genyen aktivite transpò yo ki ap eseye reprann timidman malgre perèz bò kote popilasyon an pou sa ki genyen avèk kesyon rezistans pa gen barikad sou wout Lestè la paske se yon wout nasyonal ke li ye e gen prezans lapolis ke nou wè ki pratikman ap fè entansifye chèk ke yap fè sou wout la, men lè nou travèse nou kite komin Lestè pou rantre nan komin Lyankou toujou nan latibonit ak ti rivyè latibonit sitiyasyon yo toujou parèt trè konplike sou zòn sa yo pou de komin Vèrèt pou travèse pou rive Lyankou wap jwenn anpil barikad depi ou rive nan lokalite Borèl pou desann nan sant vil Lyankou wap jwenn anpil barikad kote popilasyon an ap mete anpil siveyans pou anpeche e nèg kap kouri kite Pòtoprens pou rantre nan Latibonit, zafè maten an nan komin Lyankou e gwoup rezistans ki gen sou zòn nan kwaze bab pou bab avèk e Lene Mackenson ki se moun Akayè e ki pratikman tap soti Pòtoprens yo pa konn ki kote l prale ebyen gwoup rezistans lan mande avèk moun Akayè si yo konnen Lene Mackenson pou chèche fè kontak avèk moun Lyankou pou omwen yo ka bay bon detay de li. Apre sa, si pa gen anyen ki fèt, misye ka pratikman pran nan operasyon ke popilasyon an deklanche ki se deboulonnen ak derasinen bandi ke yo lanse pratikman nan tout peyi a. Ok, mèsi Désir Venès. M panse nenpòt aktyalite ki genyen, nenpòt evolisyon ki ta gen nan aktyalite a de preferans, n ap rantre an kontak ansanm avèk ou. Nan Dieu merci, nou mande moun yo rete sou takotak pou yo kontinye enfòme de l'Artibonite. M dakò merci beaucoup Désir Vénès. Vwala Désir Vénès ki ap ban nou, ki tap ban nou, enben kòman sa ye nan komin Lestère, sitou nan depatman Latibonite, kote popilasyon an mòd non stop, yo kanpe dan di, yo pa nan zafè kolabore Kole pre, gade pase men nan kou bandi a sa fini, enben yo deside reyèlman la a pou yo kapab deboulonnen bandi, derasinen bandi nan zòn e nan depatman Latibonit sitou nan zòn Lakwa Peris. Men jan nèg sa yo te konn ap bat kò yo, yo te di lapolis pa ka vanse, yo te di lapolis pa ka pran yo, yo gen zam, yo gen strateji, epi se konsa a yo gentan kouri kite zòn nan, yo pa menm gade èske popilasyon an pral gen ase de fòs pou konbat ansanm avèk yo, èske lapolis pral gen ase de kouraj pou l kapab kanpe anfas yo, yo gentan kouri kite tout bagay, men monchè nou vrèman lach. Bandi yo n vrèman lach mwen m pa t panse, m pa t panse jamè m pa t panse si nou te nan eta sa, enben bandi yo ki stil rete an mòd de sekirite, ki stil rete an mòd sa k pase n ap boule, bagay yo konplike nan men bandi yo, sè dènye tan. Men fòk mwen di w sa zanmi entènot, se pa sèlman moun nan Latibonit, moun nan komin Lestè, moun nan Lakwa Peris k ap fè koze, enben moun Laplèn la gen tan mete pye yo atè wi, gen de seri de bagay ke w p ap pran nan men bandi. yo gade egzanp la avèk moun Kanapevè, yo pran egzanp sou moun Turgeau, yo gade kòman moun ebyen e Kafoufèy ap mate bandi, ebyen yo di ke yo pral mete pye yo atè, kominike a deyò, ban m al ban nou tande. Kominike, kominike!
Moun nan Limann Kazimi, moun anba Mòn Kabrit, moun Lilavwa, moun Wozonbe, Moun nan bon repo. Moun nan molea. Moun nan tibob. Moun kanaran en yo. Kanaran. Moun kanaren yo. Tout kanaran an jeneral. Moun jerizalèm yo an jeneral. Moun koray yo. Tout pèp onavil la. Map mande nou pote kole depi demen si Bondye vle jiska vandredi pou nal atake vakabon vakabon ki enpeche n retounen lakay nou vakabon ki enpeche n viv ak fanmi nou vakabon kap piye kay nou vakabon kap mete dife lakay nou vakabon kap vyole nou vakabon kap dekapite nou ebyen Abraam di, Sèt ase! Sèt ase! Mache avèk baton ou, mache avèk wòch ou, mache avèk manchèt ou, mache avèk katyapika ou, mache avèk koptèl monotòv ou, tout zam legal, n ap aranje nou o kote de lapolis, lapolis devan, pèp la dèyè, tout bon moun yo. Ann avanse! Ann avanse pou n delivre zòn nou! Paske nou vle viv lakay nou! Nou bouke ret avèk moun! Nou bouke dòmi sou plas piblik! N ap mande tout radyo k nan kapital la pase mesaj sa pou nou! Apati de demen jedi a depi l fè nevè nan maten jiska vandredi, Ebyen nap fè sa le moun antye ta renmen wè a ebyen se sa yo vle wè nou menm pèp la nou pral fèl bon repo limàn kazimi moun rozanbe moun lilavwa moun

Kote yo brale, kote yo brale, kote yo brale, kote yo brale, kote yo brale, kote yo brale, si la plèn ta pran dife, kote lanmò san jou pral abite, si bassek segond ta pran dife.

Yo pran l andeyò, sou wout andeyò, pap yo met lapat sou yo, yo boule yo. Yo ta deside al kache nan lòt baz, pandan yo sou wout la, bandi, e, popilasyon pran bandi yo, pap yo boule yo. Nèg yo ta al Sendomeng, men, e bandi ke yo ye. E se de, se de figure publique ke yo pap ka ale lòt bò a ankò, jan yo tap ekspoze zam yo, et cetera, yo fè mò, e, e, yo fè dis, yo fè za, dat, oke, zam yo nan men yo, Yo vire yo fè moun pè jan yo vle. Ey menm la sendomeng yo pa ka ale. Yo te ka al etazini men yo pa ka rive nan èpòt. Eyy bagay yo grav wi. Men m sonje ke m pale anpil ansanm avèk bandi yo. M pale anpil ansanm avèk bandi yo. M di yo kite sa bay vag. Bay pèp la yon ti souf mezanmi. Yo pa kapab ankò. Ki twòp kidnaping mezanmi. Pran konsèns. M pale avèk yo. Men kòm yo pa t vle tande, bon, e bon pou yo. Antouka, an nou kite dosye sa zanmi entènot, paske moun laplèn pral bay anpil repons ansanm avèk gang k ap dirije zòn laplèn nan. Men m di sa, mwen di sa avan m pase nan lòt pwen an, bagay sa yo pa anonse yo, se pa bagay ou anonse, se bagay w annik parèt sou banda w fa! Ou fèl pè. Ou fa! Li pa gentan konn sa poul fè lan se poul pote sil pote. Si w gentan anonsel sa mezanmi, lap konn kòman poul ka kanpe kont pèp la. Tankou jan yo bay ekip bandi ki tal tiyu jo yo de se de repons mezanmi. Ayayay. Yo kite nèg yo antre epi sa w tande la yap file bal sou bandi yo. Ok. Enben nèg yo pat janm panse ke. e popilasyon te kab kanpe dwèt di konsa ansanm avèk yo, yo pa t janm fè anons pase nan radyo, moun kanapevè yo k boule 14 bandi pou nou la a, e yo pa t fè anons pase nan radyo, donk kanmenm fòk gon jan pou n rete, kòm si nou fon planifikasyon epi nou bou! nou pale sou bandi yo. Lòt enfòmasyon zanmi entènot, komisè Muscadin, nou te raple maten an la te eksplike pa pran chans, Ebyen ta al pran chans poul ta ale a e nan zòn ebyen Jeremi pandan li tap pase pa Miragwàn avèk piman bouk 2 bandi sa yo k tonbe anba bal ebyen komisè Muscadin kote popilasyon aplodi sa ann al swiv komisè Jean Ernest Muscadin ka bal bann plis detay sou e dosye sa. Di nou sak pase.
Efektivman wi maten an te gen mate depi l te 5 è di maten nou te poste bò lari a nou te gen alèt sou 2 nèg kap sòti pòwprens men nou te gen enfòmasyon ke nèg yo pran pa padap sa nèg yo fè kòmantè deja yo desann machin nan kèlke pa nèg yo pase ka yon kòlèg yo nèg yo pran yon motosiklèt nèg yo antre. N ap tyeke machin, konn nèg yo ban m kou sa deja. Pafwa w ap veye pap padap la, yo pase sou moto. Sèt fwa si, fò m di byen men moun apye ke n tyeke. N tyeke machin, tyeke machin, tyeke machin, men piske nou te gen kou de rad sou nèg yo, nou fini pa entèsepte nèg yo. Youn nan dèyè se yon Jamayiken. Jamayiken sa a se misye ki fè mentnans zam pou nèg yo anndan Garavin. E gen youn ladan yo ki se Richa. Richa li menm li se yon Ayisyen, li abite Lakolin Daken. Lakolin Daken, kisa msye fè kòm aktivite se msye plase pou al achte bòz pou nèg yo. Al achte bòz e pafwa tou nèg yo konn gen pistolet, nèg yo bay pistolet la pou bòz tou.
Nou te gen enfòmasyon sou nèg yo, nou fini pa entèsepte nèg yo. De jenn gason sa yo kòman yo rele? E youn nan ladan yo rele Amaral. Amaral la se de Jamayiken an. Se msye ki fè mentnans zam pou nèg yo, se msye depi ou fèk entegre nan gang la se msye ki fè, ki ba w trening, ki montre w kòman pou kenbe zam. Ou te jwenn zam sou yo?
Wi, efektivman wi.

E aktyèman la misye anndan vilaj, misye ap opere, m gen antèn sou misye, m gen foto misye. E majorite kidnapin ki fèt nan machin yo, kay yo, se misye k fè yo. Se Louperou ki bay antèn, paske misye se chofè adwat yon kamyon l ye. M pa bezwen site non kamyon an, paske kamyon an, pwopriyetè kamyon an pa ni koupab ni reskonsab. E nou fini pa entèsepte Louperou maten an. Aktyèlman la, li nan men nou, telefòn li nan men nou. E nou poko gen tan, men aswè a, ozanviyon de 2, 3 è di maten, n'ap tcheke telefòn li pou n'jwenn tout bagay nèt ki sou telefòn msye. Mèsi komisè Jean Ernest Muscadin se ou kap fè koze pa bò isit pa gen 2 pa gen 3 tankouw pa gen 2 pa gen kounya la nèg yo pap jwenn bòs pou yo fimen ankò non. Gad jan w retire bòz la nan bouch Ti Lapli. Bon eske lè sa k fè l nève konsa yè apremidi? Misye fè kòlè l nève l ap desann Foucha, l ap desann Kafoufèy, fè moun kouri kite lakay yo. Men pèp la li menm li pa nan rans, l ap ret tann. Li te di w l t ap ret tann ou. Ok? Kèske ti kwayè? Gentan gen 3 bandi k tonbe la pou Ti Lapli. Ok sa vle di bòz gran ravin pwal fini sè dènye tan yo pap jwenn nèg pwal achte bòz pou yo paske nèg la li menm lap fè konesans avèk satan le diable an nou kite dosye sa zanmi entènot ansyen sewatè de la repiblik mesye te di pandan semèn sa la mpa konn si n sonje mtap di nou sa se 3 bon moun ki egziste andedan peyi dayiti tout rès moun yo se radòt ok pa gen moun de serye an ayiti. se Joslèm Privè, se Jan Bètran Aristid avèk Nènèl Kasi ki se li menm. Donk, mesye a fon sòti nan laprès pou l eksplike w ke jan Ariel Henry ap dirije peyi a pa bon ditou e l tou pwofite anonse ke l ap chanje non sdp men sa sa gade nou zanmi entènot, sa sa gade nou, ou chanje non sdp. Sa sa enterese nou? An a swiv Nènèl Kasi. Gon sitiyasyon ensekirite anndan peyi a. kote n konstate ekip kap dirije peyi a la mennen peyi a nan yon kawo total. Nou fè bak paske jodi a se pèp la kap chèche bay tèt li jistis. Nou pa an demokrasi chak fwa n rive nan sitiyasyon sa a. Men se ekip ki la ki enkapab fòk yo bay lapolis la yon apui. Talè kreyò ap kreye pou zanmi w yo la. Non l vire gade m. Non ou ap vire gade m wi nènèl. Non eh eh eh pa kite tèt ou atè konsa. Non fò l non ou non w ap gade m wi. Kriye w ap kriye pou bandi w yo gentan touye la. Oh wi eh eh depi w rive nan kote popilasyon ap bay tèt yo jistis, yo pa nan demokrasi eh eh eh eh sa vle di ke eh eh gouvènman p ap fè anyen. Sa l ye ou ap kriye pou bandi w yo ke yo touye. Humm pa bliye mwen ebòk tou ou diw sa wi Nenel Cassy gen bon rapò avèk baz 5 segond baz gran ravin yon bagay ki klè poum pa di sdp an jeneral gen bon rapò avèk ekip moun matisan ekip bandi matisan yo kriye lap kriye la wi pou bandi li yo k tonbe a la an nou swiv misye toujou. Apui teknik, ba l minisyon, ba l zam, ba l mwayen, e koupe vàn k ap voye zam anndan peyi a. Otomatikman sa fèt, n ap ranpli tout kondisyon pou peyi a gen sekirite. E se sa k fè m di, jodi a gen de kan nan peyi a. Gen yon kan k ap travay pou blan an e gen yon kan k ap travay pou pèp ayisyen. E ou menm, ou nan kan kankannen an? Kan paw la rele kankannen. Pase ou boule, ou boule pa pa gen okenn mwayen la a pou ka remonte politikman. Tu as été sanctionné à plusieurs reprises, ou son moun ke yo diskredite dans la République, ou gen plizyè asasina sou do w, ou gen kote w pase pèp la nan betiz avèk dosye Jovenel Moïse la, donk ou pa moun. Humm ou pa moun ankò donk gen kan kap travay pou blan gen kan k pou pèp la men ou menm ou nan kan kankannen ou boule humm. E se sak fè n remake jodi a pèp ayisyen lage pou kont li tout moun pè blan paske yo panse blan ka bay sanksyon tout moun antre nan kwoki yo paske yo panse blan kapab mete yo an difikilte.

Lè yo pran sanksyon an se poko pou pèp ayisyen an non, Nel Cassy poko konprann bagay, lè yo pran sanksyon kont politisyen yo e pa pou kòmsi paske eben se pou rann sèvis, wi y ap rann sèvis avèk Ayiti d'une part paske si ke yo ta pran sèvis totalman yo t ap tou arete nèg yo donk d'une part yo rann Ayiti sèvis men Lè yo pran sanksyon kont kont ou menm nan se pou pa al gate peyi ou a wi ok bay si w ka fè pwòp peyi w ou fèt ladann sa enhen Nènèl wi Nèl si w ka fè pwòp peyi w sa si w ka fè pwòp prezidan kandidan peyi w sa enbyen si ke w al lakay li w ap fè pi mal. Ok donk wap pale m de masak se tout moun konnen ke dominiken pa renmen ayisyen pa gen okenn gouvènman dominiken k monte la ki pa renmen ayisyen ki pa gen okenn yo nou tout konnen ke yo pa gen okenn respè pou ayisyen e m toujou e m toujou di sa se gouvèneman ayisyen k toujou fè ke gouvènman dominiken oubyen dominiken pa gen okenn respè pou ayisyen. Men lè ke Luis Abinader sòti lis sa, se pou l kapab jere pwòp lakay li men se pa pou ou, e pa pou nou non plis. Nou chonje tout moun sa yo ki tap kolonize nou. A men se moun sa yo ki mete sitiyasyon sa ak anndan peyi a. Sitiyasyon difisil kote n pa ka viv la. E se nan kondisyon sa nou tande Mesye Ariel ap pale de eleksyon. Ki eleksyon? Eleksyon pike kole? Eleksyon pou kenbe? Peyi a nan sal ye la fè eleksyon pou phtk. Men sa w vle menm? Eleksyon oubyen pa eleksyon? Non, non, fòk mwen poze kestyon sa. Kisa nou vle menm anndan peyi a? Eleksyon oubyen pa gen eleksyon? Paske se, nou mande pou Ariel ale, men fòk gen eleksyon pou fèt. Nou mande pou Eleksyon fèt, epi kou yo pral fè eleksyon, ou tande sezi sela. Ou tande ke, enben, Ariel mete sekirite pou l pa fè eleksyon. Nou konn sa se vre. Men, lè l deside pral fè eleksyon an, nou konbe, nou kanbe kont li. Bon, sa n vle menm ojist? Fè eleksyon pou yo mete yon, yon, yon maryonèt ke blan ka itilize kont Ayiti? Nou vle yon eleksyon pou genyen de veritab dirijan ki soti ladan, ki ka pale a blan, ki ka negosye a blan. Pou defann enterè Ayiti. Menm lè blan ap defann enterè yo nou konprann sa. Men m pa wè eleksyon la. E sa k fè n ap salye ANMH ki fè yon sòti ke m pa t menm atann. Sa vle di pandan ke gen moun k ap akoupi, pandan gen de moun k ap fè akrobasi, pandan ke gen de moun e ki jete tout dignite yo, tout respè yo, Pou yal antre nan pike kole avek Ariel men gen de moun andan peyi a tou ki gen yon kras dignite. Mwen salye moun ANMH yo. E m salye tout lot sektè ki konprann ke jodi a Ariel pa ranpli kondisyon pou l òganize bon jan eleksyon. E kelkanswa eleksyon Ariel ap fè la lap pran yon moun ki bò kote l li mete e kriz la ap fè piti. Kriz la ap agrave. Sa vle di ANMH byen aji. Talè, men sa w pwopoze menm ojist? Ok kisa w pwopoze menm? Paske m sispèk se menm bagay Jovenel la k pral refèt ankò. Menm bagay Jovenel la k pral refèt ankò. Ou pral tande Ariel Henry fè eleksyon, l mete yon lòt moun, epi sòt andan la, moun pran lari, operasyon peyi lòk, mete plis bandi nan lari, sòt andan a la, anpeche lòt moun nan travay. Sa! Sitou gentan gen 2 zan k pèdi nan manda yon prezidan la mezanmi woo lalalala sak bal genyen. E nap tann lòt sektè yo tou pou nou wè pozisyon yo. Pandan nap kritike nèg sektè prive yo e ki t al siyen yon akò 21 desanm 2022, yon akò pou yon parapli sanksyon. Sa vle di yo pè sanksyon, yo kouri al siyen akò. Jodi a akò kraze, m tande nèg sektè prive ap pale de akò. Tout moun ki te siyen akò 21 desanm yo kite l, m tande sektè prive ap pale de akò. De ki akò l ap pale? Jodi a menm sektè prive sa a ki te mete Jovenel, ki kraze peyi a, ki te mete Martelly, ki kraze peyi a, m ap di pou moun k ap fè politik, ni Jovenel, ni Martelly e pa t politisyen. Se nèg sektè prive yo k al rale yo, ki mete yo vin kraze peyi a, mete peyi a nan sa l ye la. E se menm nèg sektè prive sa yo k ap ranje kò yo la, Pou yo fè yon eleksyon pike kole. Anben pèp ayisyen pap pran sa nan men yo. Yon lòt fwa ankò fò n di tout moun e ke n pran nòt ke akò 21 desanm 2022 a kraze. Li kraze plat atè. Si m ap tande yon moun tankou Emanyèl Mena, m ap tande mesye Kadora yo, m ap tande anpil lòt moun toujou ki te siyen akò pike kole sa a, akò e e m te ka di defakto sa a, akò pèpè sa a, anben yo tout yo kouri kite akò sa a. Se nan menm sans sa a nou menm, n ap kontinye travay. N ap kontinye travay pou n pèmèt ke nou menm kòm gwoup politik avangadis, nou kontinye jwe wòl nou. Jan m toujou di l la, jan nou laj sou peyi a, jan nou anpil anndan peyi a, pa gen okenn èlmi chanjman k ka kanpe nou nan wout. E se sa k fè, nou di fòk eleksyon fèt byen, fòk gon klima ki reyini pou pèmèt ke bon jan eleksyon fèt anndan peyi a, e lè sa n ap gen eleksyon an depi nan seksyon kominal yo, pase nan komin yo, nan depatman yo, rive nan peyi a. Sa vle di pa sèl mwen menm, se tout pèp la k pral patisipe, e lè sa n ap gen eleksyon e n ap montre moun kòman. E la a, se kòm si n nan kaz de depa, e tout moun dwe pran angajman yo, tout moun dwe pran responsablite pou yo sòti nan sa yo ye la. Sa vle di Ariel pa ka fè anyen. E se nou k pou retire peyi a nan sa l ye la, se pa blan k ap retire l. Ban m di nou yon bagay de blan. Blan di l bezwen voye lame ann Ayiti. Bon, m chonje Jovenel te di l ap fè lame, blan di l pa vle lame. Sa vle di l pa vle gen lame, men l ka voye lame pou vin ba w sekirite? Men ki, ki, ki jan, kouman yo konprann nou menm? Sa vle di mwen mande pou nou menm, pou n resezi nou avèk entèlijans politik, e klèvwayans nou kòm pèp entèlijan e pèp rezistan pou n fè batay final sa pou n libere pèp ayisyen. Nèg la bliye ke se li menm ki te kanpe kont Jovenel pou l te anpeche lame a fèt. Kòm kounya la ou ap kritike lentènasyonal, kòm se entènasyonal la ki te anpeche lame a fèt, enben ou se yon pyon de lentènasyonal. Donk, kounya la ou menm k ap lonje dwèt ou, se pou dwèt ou koupe, w ap lonje dwèt ou sou lentènasyonal fò dwèt ou koupe. Fò dwèt ou koupe paske sa ke w ap kritike a se li menm ou t ap fè yè. Sa w ap kritike jodi a se yè ou t ap fè l. Ok. Fò w gen konsyans de sa. Lè Jovenel, lè prezidan Jovenel t ap met lame a, Jovenel kanpe l di pèp la men lame w la, enben epi l di lame a men pèp ou a, enben nou menm nou te di konsa ke li pral fè lame pou kab kreye plis gang, pou l ka rete sou pouvwa a, li bezwen fè diktati, nou pale, nou ranse, nou jape, nou, nou ranni nan radyo, nou di nenpòte kwa, e kounye a la ou vin kritike l entènasyonal. Men t youn mank de bon sans kanmenm. Men kisa w wè k ka fèt pou rezoud pwoblèm ensekirite sa a? Nou pwopoze sa deja, nou di l. Premyèman fòk yo fon netwayaj nan lapolis la pou yo retire move grenn yo. Dezyèmman fòk yo bay lapolis la mwayen, ba l zam. Pa egzanp, nou fè kòmand. Canada nou wè Canada yon pil pakoti l ba nou yo pa ba nou yo pa ba nou ekipman yo vre e jiska prezan yo gen de ekipman yo pa ba nou yap bay ikrèn tout kalite zam ke l bezwen pou l fè lagè pou yo tiye plis moun an ikrèn avèk la risi yo nan nenpòt 300 mil moun ke yo tiye deja pou sèlman fontyè jodi a pèp ayisyen vle viv nou bay kòb yo pa vle ba nou. Sa vle di, y ap trete n kòm esklav. Se sa pou n konprann. Sa vle di yo vle fè n wont devan lemond kòm premye pèp nwa lib, kòm dezyèm peyi endepandan nan Amerik la. Yo vle fè n sòti wont.
Men tou, men tou, Nenel, mèsi. Ou pale twòp, ou ranse twòp.

Bon menm se Canada te diw konsa ok Nel oubyen senatè Nenelou m pa konn koman yo ta rele w kasi kaso ebyen al mete tel gang tel kote ou nan bon sans ou wè sa ayisyen w ye zòn sa se zòn ou ke l ye ou pa ta sipoze fè sa. Èske w konprann sa m vle di w la a? Donk, lè w ap di m Kanada pa gen volonte, Etazini pa gen volonte, Larisi pa gen volonte, tèl peyi pa gen volonte, se pa sa! Se nou menm ki pou met pye n atè pou n rezoud pwoblèm nan. E mwen di sa, pèp la li menm ke l degaje l fè sa l kapab. Ke l degaje l fè sa l kapab, boule bandi, rache bandi, 3 milyon moun, 3 milyon manchèt. Je reste sur la meme position, sur cette meme position. Pou ki rezon? Bandi yo pa gen eta dam. Bandi yo lè yo kwaze yo, yo touye yo. Anpil moun viktim. Pa gen yon moun an Ayiti ki pa di yo pa viktim de bandi. Swa yo fè w kouri kite lakay ou, swa yo kidnape w, swa yo fè moun kidnape w, ou dimanche yo kidnape yon fanm, yon fanmi w, yon zanmi w, swa ke yo touye yon moun pou ou, yo vòlè de seri de bagay pou ou, yo dekapitalize ou. E menm si ou menm pèsonèlman ak tout antouraj ou pa janm viktim de ensekirite, men antouraj la, jan peyi a vin ye, gwo santiman de pè ko gen lakay ou. Kounye a la m ta kwaz on bandi e m ap di ou ale, ale an pè vè, vè, vè la prizon, ale an pè vè le komisarya, ki tenten sa a? Hein? E bib la te di sa, ki frappe par l'epe, Vakabon ta di w peri a parle menm pe men peri a parle pe ok ki fra parle pe peri a parle pe e depi son moun se mal wap fè le karma lap tounen vè ou. Nel Cassy, menm jan avèk yon pakèt politisyen, nou je dwèt sou entènasyonal. Se yo ki fè nou sa. Se yo ki fè nou sa. Se yo ki vin mete nou la. Se nou ki dis. Sèl kote m ka konprann nou ka endèkse entènasyonal. Se selman nan resous peyi a yo vin volè wi. Menm la a, se nou ki bay opotinite pou yo antre. Kounya la, di m nan kisa entènasyonal. Bon, eske ou ka antre anndan Etazini konsa pou di ke ou pral volè resous ke l genyen? An nou pale. Eske nenpòt peyi a, pa Ayiti selman. Nenpòt peyi a ka antre Etazini konsa? Eske ou ka antre Kiba ou fè sa? Eske ou ka antre Venezyela ou fè sa? Se sèl nou Kayiti ki konsa. Depi ou tande lè peyi zami Dayiti e bagay konsa, epi ou ouvè de bra ou. Etazini vini nan. Epi lè blan di w konsa, ebyen senatè Renel Cassy, fòk ou ka kraze peyi a, peyi a pap twò byen mache, nou se premye repiblik nwa lib ak endepandan, nou pa rès ditou, mete Vètèlèm, mete Èzò, mete Tèlapli pou l ka kreye ensekirite a e lè sa nou alèz. Epi w di, wi mon blan, wi, m pral fè sa vit! Enbesil ou enbesil. Kounye a wap vin di konsa Canada, Etazini, e Sendomeng sa e ratot. Se Ayisyen ki pou pran responsabilite yo pou ka retire tèt yo la. Lè m di Ayisyen an, soti nan gouvènman an, tonbe nan wo kòmandman lapolis la, pase nan lame a, gade tonbe nan chak grenn sitwayen. Sa k konn li, sa k pa konn li, sa k konn ekri, sa k pa konn ekri, entelektyèl, machann, gade, bouretye, bayakou, tout moun nèt mete tèt yo ansanm pou rezoud pwoblèm peyi Dayiti. Ni chita ap rete tann blan, enben n ap tounen pwa tann. Mèsi wi, paske nou te ansanm avèk mwen. Pa bliye non chanèl se takotak abone like kòmante non pam se Cossy Jekinlove 2020 3 fwa pi rouye pi koupe menm enèji menm foug menm detèminasyon menm motivasyon menm vibrasyon menm pwisans menm tonus bòn jounen tout moun bon vandredi bon weekend nap kwaze demen